Eksprime m fè m di nan palè nasyonal, piske tout moun konnen ISGPN se nan palè l ye. Men se mwen k chwazi di l. Yo kidnape li. Yo kidnape li pandan l ap sot legliz. Se sa ki bay yo kidnape li la nou 29 novanm. Ok? 29 novanm nan Dèlma 29. Se la a. Yo kidnape Maritza Beaubrun. Très honnêtement, m pa konn legliz la. Legliz Delma 29 lan. Eske se sa k bò lari an? Eske se legliz kòmsi ki an fas Star 2000 lan? Men m pa konn legliz la. M pa konn legliz Sainte Terre. Ok? Soti legliz Jésus Sainte Terre. Se konsa legliz la rele nan Delma 29. Mwen pa konnen legliz la. Men, m pa vle di anyen pou ki deranje kenn moun la. Men lè m tande kidnaping nan, mwen di tèt mwen, kòman? Maritza Beaubrun e pou moun konnen non. Men lè yo di se madan Dimitri Herah. Menm si yo yo yo nan sitiyasyon la yo vle divòse paske gen jalouzi nan koup la. Boukante la pawòl. Moun yo marye an ekwatè se an ekwatè yo ke yo marye e gon genlè gon bon zanmi ki tal nan maryaj la yon bon zanmi yon koup la ki tal nan maryaj la genlè ki vle gate bagay la. Lè m di Guy René gate l la, bon Dimitri Hera son pèsonaj piblik piske moun yo vle yo prèske divòse donk se gen yonn nan moun yo ki t al nan maryaj la gen lè yo ta sispèk li li nan relasyon avèk Dimitri Hera. Ebyen. Lèm tande yo kidnape Yon moun delma 29 sitiye legliz jezi sen tè a kote liye pou mwen silvouplè poum poum si poum avanse pi byen lèm tande yo kidnape maritza beaubrun madan dimitri era pitit doktè jera evans beaubrun nèg leogan manm rdnp mdi mpa konprann. Dimitri Hera ka pran tout gwo angajman sa yo. Lè m di gwo angajman, on nèg ki chèf sekirite palè nasyonal, on nèg ki chèf sekirite palè nasyonal, on inite nan palè nasyonal, ki responsab sekirite palè nasyonal, m sèten, se paske madanm li kwè nan Bondje, men m plis ke sèten, Madanm nan pap soti san chèf. M plis ke sèten. Eske madanm nan pa t gen chèf avè l? Nou di madan Dimitri Herard, responsab sekirite palè nasyon an. Kòmsi nan mouvman peyilòk yo, Dimitri Herard se yon nan moun ki moute w lesyèl pa do. Radio mega. M oblije di, yo di li tiye moun nan nan kafou rezistans nan, yo wè l yo wè yo di se li menm yo wè k ap tire moun, mwen yo di, kòm m pa m pa m pa jis kounya pa pa pa gen yon vèadik ki sòti ki di bon yo kondane Dimitri Herard, se sa k fè m di yo di se sa k fè m di yo di. Ebyen yèswa. Alò, avan yè swa pandan n nan boukante lapawòl, gen yon pòs de Lini Jozèf, jounalist Radyo Tele Zenith, ki rapòte trip foumi de Theriel Thelus, Maritza Beaubrun, yo libere l. Yo libere l, si m raple m byen. Radio Mega.
Yo bay lajan.
E jis Lini Joseph te mansyone nan tweet lan, gen 2 gang Jenèf ki te nan negosyasyon yo pou Maritza Beaubrun te jwenn liberasyon li kote yo te kidnape l la. Boucante la pawòl. Kote yo te kidnape l lan, piske se sa nouvèl la te, a yon sèten moman yo te menm mande yon sòm lajan, yo te pale de 1 milyon dola meriken, men jis kounye a, M trè onèt m pa konn konbyen konbyen lajan ki bay ok konbyen kòb ki bay pou liberasyon Maritza Beaubrun men m si gen de moun ki fon bann analiz gen de moun ki fon bann on bann on pakèt analiz kòman pou Maritza Beaubrun li menm yo arive kidnape li. Piske se madan Dimitri Hera, kòman sa fè fèt, kòman yo fè kidnape li? Ebyen, nan etonman tout moun, jodi a, gon voice ki fè le tou dè rezo sosyo, yo idantifye. Alò, gen de moun k ap k ap spekile, n ap veri ki veri ki di èske se se vwa a, èske ou konfime se sa a? On voice kote on madanm, on dam oubyen on fi k ap esplike kòman trètman l te ye. lè yo kidnape l ann fè n tande ann tande vwa sa moun sa k ap esplike kòman trètman an te ye lè yo te kidnape l lan. Hey guys hey artko family I wanted to let you guys know je vais bien je vais grace à Dieu je vais bien e c'est une expérience bon je n'en souhaite à personne men e dans mon cas

Paske franchman e lè priyè w ete w ete santi la fòs ke Bondye met Bondye mete fòs nan feblès mwen donk nou jere bagay lan kon di moun yo if you can't beat them join them so thank you so much thank you so much rest assure I'm fine I'm doing well actually with my son listening to Au clair de la lune etc donk thank you guys so much I can never thank you enough men Bondye gen poul remèt nou tout sam fè pou mwen merci mwah. Chalmas Sa a la kote gen koze papa. ki fè le tou dè rezo sosyo jodi a. Men nou menm nan Boukante Lapawòl kòmsi nou pa kwè nan voye moute. Piske mwen menm pèsonèlman ou byen Guerry Henry yo pral tande pale de Maritza Beaubrun se paske yo kidnape l. Se paske yo kidnape Maritza Beaubrun e sa k fè n konnen se li k madan Dimitri Hera se pitit yon dirijan politik byen koni anndan peyi a. Men si on voice sa lap sikile son moun kap eksplike pou di yo kidnape l li di se pon eksperyans li ta swete lòt moun fè men li di nan ka pal la yo ekstrèmeman byen trete l. Yo ekstrèmeman byen trete li. E li di tèt li tou, lè l pwale, lè l pwale chimè, koken, yo kole sou li, bay akolad, se sa, se sa, se sa wi, yo kwoke l, bay akolad, yo kriye. M retni 2 sa yo. Yo ekstrèmeman byen trete li. Lè l prale, chimè yo, li ba chimè akolad, kwoke chimè. E li menm tou, chimè yo kriye, piske l di chimè. Bon, chimè a, li vle di sa l vle di an. Sa a se yon moun ki yo libere.

Paske franchman e lè priyè w ete w ete santi la fòs ke Bondye met Bondye mete fòs nan feblès mwen donk nou jere bagay lan kon di moun yo if you can't beat them join them so thank you so much thank you so much rest assure I'm fine I'm doing well actually with my son listening to Au clair de la lune etc donk thank you guys so much I can never thank you enough men Bondye gen poul remèt nou tout sam fè pou mwen mèsi mwah. Son moun ki soti anba yon kidnapping mardi swa. Jiskaprezan m poko gen moun mwen ki viktim de kidnapping.
Boukan de la parole. Èske m beni pou sa? Èske m chanse pou sa? Men m di Bondye mèsi.
Boukan de la parole. Sa vle di, mwen menm tou m poko viktim de sa, kòmsi pou m ta menm eksplike, lè ou yon kote, ou ant lavi e lanmò. Ou ant lavi e lanmò, pske y ap fè pri tèt ou, fanmiy n ap chèche lajan, y ap fè pri tèt ou, fanmiy ou ap chèche kòb, ou pa bezwen, m pa bezwen di w kòman ou ka twomatize. Mwen wè vwa Maritza Beaubrun, se mwa. Fò moun anfòm. Vwa anfòm. Vwa anfòm. Li di yo byen trete l. Lè l prale yo ba yo lanmen yo kriye. Bon! Nou dakò m kounye a m ka poze kesyon sa a. Dans un premier temps, kidnapping se se sekestrasyon. Anglè a di kidnapping men Sekestrasyon se li kòd penal la konnen. Sekestrasyon se li kòd penal la konnen. Se pini pa lalwa. Yo pini sekestrasyon. Sa vle di, yo pa ba kenn moun dwa pou yon moun fèmen l yon kote epi w ap negosye avèk fanmiy li pou pote kòb. Ou ale jiska 25 an prizon, pèpetite menm, pou fè tout rès tan w nan prizon. Donk, lè gen yon gwoup moun ki kidnape yon moun, nan zon mete yo fò mechanste, yo pran w, yo mete w yon kote ki pa lakay ou. ke w pa ou pa konfòtab kote w ye a la n pa ka pale de byen trete mwayennan ke Maritza li menm kidnaping pa l la se t yon kidnaping spesyal mwayennan ke l te sa mwayennan ke kidnaping Maritza Beaubrun an se t yon bagay spesyal ke l te ye
sinon ke pa gen kenn moun yo kidnape dayè kote yo mete w la yo mete w dòmi an ou pa ka konfòtab yo pa ka byen trete w.
Ok
ou paka fèm yon kote se sèl se sèl miray wap gade si yo mete w la pase a yon sèten moman okap lè te gen kidnaping dan le nò se anba raje yo konn mete moun yo dòmi anba kann yo konn mete moun yo dòmi donk la nou paka nou paka pa nou nan kidnaping an tan nòmal nou paka pale de byen trete yon gwoup moun. Ki fin fè m mechanste. Dayè m gade jijman kote nan Okap Ayisyen y ap jije de moun pou kidnaping yo pral kondane yo. Yo pa deside di kòman yo pran lajan an, ranson an, lè fanmiy moun yo kidnape ap remèt kòb la kòman yo pran l. Yo pa deside pran l. Yo pa deside di sa. Jis yo kondane. Tribinal la te byen anvi konnen jou sa kòman. Poukisa yo fè l konsa? Se paske yo konnen gen ti kidnapè ki deyò a ki pral kidnape pou pa ka bay sekrè a. Yo pa ka livre sekrè sa a. M pa ka konprann yon moun yo fè mechanste sa a pou l ap prale, pou l prale dayè yo prive l de libète l an deyò volonte li. Poul nan bay moun akolad, eskel bay akolad la pa pè, paskel te gen lapèrèz, sesi sela, bon, eske ou gen, bon. La nou poze tout sa yo. Nou poze tout kesyon sa yo. Èske te gen perèz? Men nou andwa di sa. Kounye a, li rete a Maritza pou di li menm kote l te ye. Nan men ki gwoup gang, nan men ki gwoup kidnapè l te ye. Èske se te yon kidnaping spesyal? Oubyen se kidnapè k ap kidnape tout moun nan lari a? Èske se la l te ye? Poukisa mwen menm m ensiste pou m di se Maritza, Boubren? Paske l konfime l. Boukante Lapawòl konfime se vwa pa l. Ok?

E gen nan moun yo k ap viv aletranje.
Maritza Beaubrun ap remèsye 2 moun ki t ap kriye pou li. Maritza Beaubrun ap remèsye 2 moun ki t ap kriye pou li. Li voye voice la. Li voye voice la. Ebyen, voice la tounen li pran lari a. E sou gwoup voice la pataje a, Gen de moun ki fè kòmantè, yo mande èske Maritza bou bren jan lap pale la, èske se nan vakans li t ale? Sou gwoup voice la pataje a. Yo mande èske se nan vakans li t ale? M di w nou konfime l wi. Nou konfime voice la. Se vwa Maritza Beaubrun. Nou konfime l. Ok. Boukante Lapawòl konfime l. Boukante Lapawòl. Ok!
Boukante Lapawòl konfime efektivman se vwa Maritza Beaubrun. Men, gen yon lòt voice ankò ki pi grav. Voice manman an. Ok! Voice manman an, li di, Dimitri rantre, zam li nan men li, l al pran, l al pran madanm li. Humm al pran madanm li non gen de moun ou pale avèl ki de manti men gen de lòt moun nal jwenn epa gen moun ki ka de manti la voice la se pa vwa se pa vwa maritza bobre pa gen kenn moun la ki ka de manti sa pa gen kenn moun ki ka de manti boukante la pawòl paske se pwen fò pa nou kòmsi depi wè nou di yon pawòl la se levanjil nou kanpe dèyè dol ok. Nou kanpe dèyè dol se levanjil la gen bay.
Chalmas ala kote gen koze papa. M pa renmen ba moun presyon. M pa renmen bay moun presyon. Men m sot fè ti rale a pou nou. Moun ki sot legliz. Madan on jandam. N ap pale de Dimitri Hera. Yo kidnape l. Madan yon jandam, yo kidnape l pandan l sot legliz. Pandan l sot legliz. M pa la a pou m di chèf sa pou fè. Boukante lapawòl.
Men apati de vòys sa a, dcpj dwe tande Maritza Beaubrun.
Boukante lapawòl. Ba li bon love a. Apati de vòys sa a, dcpj dwe tande Maritza Beaubrun. ok voice sa dwe dcpj dwe tandel epi yo tande maritza bobwen paske komsi m pa konnen non lèm di tandel la pa paske m di komsi son moun ki fotif non non sa sam di men eske se sou chòk li ye. Ki fè l fon deklarasyon konsa. Men si yo kidnape ou di yo byen trete ou, ou bay chimè akolad. La, kanmenm, ou pa ka bay akolad avèk vizaj bare. Gon moun kanmenm, menm si tout vizaj yo pa ka mare, gon moun kanmenm ou wè. Gon vizaj ou wè kanmenm. Sa vle di nan kad ankèt dcpj sou ka kidnaping Maritza Beaubrun an, Maritza Beaubrun se premye moun pou dcpj tande. Boukante Lapawòl konfime voice la pou ou wi. Boukante Lapawòl konfime voice sa a. Se Maritza Beaubrun. Ok? Nou konfime l, se Maritza Beaubrun. Ok? Nou konfime l. Se li menm ki pale a. Se li menm ki pale a. Ou wè ti e guys anglè, fransè, kreyòl. Li difisil pou pwomosyon sa pale pa gen ti pawòl sa a. Antre yo. Rantre soti a. Anglè, fransè, kreyòl. Pwomosyon sa a. Pwomosyon Maritza Beaubrun. Depi y ap pale y ap gen rantre soti a. Fransè, anglè. Kreyòl. S on abitid li ye pou yo. S on tik. Ok? S on tik li ye. On defo. On ti defo. Ou konprann? Pase nou rive on kote kòm si moun ozabwa. Nou pa konn sa pou n fè. Resamman, yo kidnape. M kwè nan zòn Bwa Vèna, yo kidnape yon papa avèk yon pitit yo di k ap sot lekòl. Epi moun yo di yo pral chache otaj yo devan palè nasyonal. Men se bon sans. M pa di yo pa kidnape vre non, e pa sa m di non. Men se bon sans Yo kidnap yon moun kòmsi ou di ou pral chèche l nan palè nasyonal. Se menm jan an. Nou tout konnen ki batay boukante lapawòl ap mennen la a. Fòk mèt Dorval jwenn jistis li wi. Men lè dè avoka di m y ap fè sitting devan koudekasasyon, devan palè nasyonal. Eske nou eske nou di tèt nou nou vle mèt Dorval jwenn jistis lan vre? Se nou ke moun gad Salin ki fanmiy yo kap deside pou mèt Dorval jwenn jistis li menm. Boukante la pawòl.
Ok!
Yo ka jwenn jistis se mòn nan. Nou sonje sak rive nan fim Sonson an? Tout moun ki te manje nan kabrit la tout mouri. Menm moun ki te prete chodyè mouri. Donk, pito n kite fanmi Gansalin nan, se yo menm ki jwenn jistis pou pou mèt Dòval. Ki lè w al nan kou dapèl? Ki lè w al nan kasasyon? M pa pral raple kin avoka sa. M pa pral raple avoka yo sa. Avoka yo konnen pi byen pase m. Dayè nou konnen lakou dapèl, lakou de kasasyon li pa kòman m te ka di sa? Eske m dwe di li pa yon jiridiksyon de jijman? Kou dapèl se li reyanalize yon dosye k vin devan li. Kou de kasasyon fè menm travay la. Li ka mentni li ka kenbe li ka konfime desizyon an konsa tou li kapab enfime desizyon an. Ok! Men, lè w di w ap mande jistis pou Mèt Dorval ou di w pral devan Palè Nasyonal. Lè w di w ap mande, w ap mande jistis pou Mèt Dorval, epi ou pral, ou al fè sitting devan Palè Nasyonal, kiyès ou bay pale, kiyès ki pale, m pa gany avè l, m renmen, m renmen sans konba li, Mèt André Michel ki pale devan Palè Nasyonal. Hein? Alò, se vre Mèt André Michel se avoka nan bawo Pòtoprens. Se yon jèn avoka, bèl ti avoka, ki gen anpil foug. Men, Mèt Dorval pa t janm nan politik. E l te di li pa pou ni len ni lòt. Yon nèg ki renmen peyi l. Men, lè w al fè yon sitting devan Palè Nasyonal ou ban André Michel, André Michel, se vre, batonye a la fin pale, men lè Mèt André Michel fin pale, e koulè politik la li ye. Osi senp. Osi senp. Ò nou an afè avèk de zòm de lwa k ap mande jistis pou yon moun yo tiye, yo asasine lachman. Boukante lapawòl.
Donk, lè nou nan sitiyasyon sa yo, sitiyasyon ekstrèmeman difisil sa yo, Kòmsi ou vin wè ou rive yon ou rive yon moman moun ap rele anmwe tèl entè entèvansyon fèt kòmsi lapolis lan li vin wozabwa lapolis lan vin pa konn sa poul fè nan sitiyasyon an pase isi ap rele l isi ap rele l lap fè entèvansyon la. Boukante lapawòl Ok
Men polisye yo m raple m premye minis la te di sa se pa bout bwa yo ye se pa de bout bwa se moun se imen ke yo ye e imen moun yo ye. Ebyen esa ke mwen m te di la bay la police la chans poul fè travay li vendredi a m te di sa wi kite la police la fè travay li efektivman wap gade la mesye yo genlè genlè la police la deside pou lapè retounen andan peyi a paske nou vle lapè a nou vle lapè a nou menm nan boukante la parole nou vle lapè an retounen andan peyi a paske n pa gen kenn lòt enterè. ke Ayiti. M pa gen kenn lòt enterè, m pa gen kenn kote m gen kenn enterè. Se Ayiti ou ka plante de twa pye bannann, se la ou jwenn dlo gratis, se la ou ka, m pa konnen! Men lè w pati nenpòt sa pou w fè se lajan pou w gen nan pòch ou wi. Se sèl an Ayiti ou ka grangou al mande kredi nan yon restoran yo ba w resto, yo ba w manje. Men si w rive aletranje ou pa gen kòb ou pa ka mande kredi nan resto moun yo va rekonnèt ou. Alò kredi a menm an Ayiti depi yo rekonèt ou se fò yo rekonèt ou pou yo ba ou kredi a wi. Men nou pap dakò kòmsi ap gen de evènman kòmsi spektakilè. M pa konnen sa Maritza Beaubrun te vle di. M pa konnen sa l te vle di. Onètman. M pa konnen èske se choke l choke. Èske se twomatize l twomatize ki fè l fè deklarasyon sa. Men ekstrèmeman byen trete a. Akolad la li di anpil. Li boule. Li boule anpil. Li boule anpil. Li boule anpil. Sa vle di, pou rezon sa, kòm sitwayèn avize, Maritza Beaubrun, dcpj ta ta dwe chèche kèk ti enfòmasyon nan men li. Dcpj ta dwe, li ta dwe bay dcpj kèk ti enfòmasyon. sou sa k pase l la, kòman l fè rive l, sa l konnen de li. Li ta dwe jwenn li. Ok. Dcpj ta dwe frape pòt Marie Dzaboubwen, di tande non, an bon, an bon sitwayèn avize, tande non la a, ou sou tib yon kidnaping, ki sa w ka di nou, kòman sa rive, sa w konnen de li, kòman yo te fè kidnape w. Kòman yo te fè kidnape yo? Map gade Doktè Hans Télémaque ok kòman l te enkonsolab li paka kenbe kò l aprè liberasyon l menm si jan l fèt la m pa renmen l pase m toujou gen m toujou lib Pou m di sa m panse. Mouvman leve kanpe kraze brize a. Boukante lapawòl.
M pa t renmen li.
Poukisa m pa t renmen li? Si n ap fon bagay an n fè l nèt. Si n ap fon bagay pou sa chanje anndan peyi an n fè l. An n pa fè l pou yon grenn moun. Menm si menm si telemak lan m pa t renmen jan doktè yo te pran l kòm pretèks la. Ok. M pat renmen jan li te pran kòm pou tèks la. Mwen menm se sa k fè m ap toujou rete renmen mouvman oktòb 2000 17 oktòb 2018. Kot kòb petro karibe a? Pou n ka fè yon bagay konsa. Nou ka di fòk kidnaping nan kaba. Fòk kidnaping nan stope. Nou ka fon bèl mouvman. Nou pap fon mouvman komsi entèl yo kidnape sektè sa yo kidnape moun sa m fon ti mouvman yo libere l epi yo kidnape sektè sa yo kidnape l m fon ti mouvman yo libere l gade m pa tande twòp plenyen m pa tande twòp plenyen. M pa tande twòp plenyen. M pa tande twòp plenyen. Oubyen, èske se mwen k pa tande nan moman yo pale a? Men si l te gen, nou t ap jwenn li sou rezo sosyo. Ti elèv lekòl yo di yo kidnape a. Ou konn wè lò ou nan mwa desanm, lè y ap tire fannal, se sa? Y ap tire, kòman l rele? Piketwal? Non, sa k tire kwè katouch lan wi. ok lel pati men gen de moun tou nan zòn nan ki pwofite se bon bon zam yo genyen an tou wi ok gen de moun kap tire kabi men gen de nèg tou ki nan zòn nan ki gon bon 9 milimèt li tou pwofite eseyel li menm ou pa konprann. Kòm gon moute kidnaping, kidnaping, kidnaping epi gen moun tou k ap regle lòt bagay avèk kesyon kidnaping nan tou. Y ap regle lòt afè yo avèk kesyon kidnaping nan. Oke. Y ap regle lòt afè yo avèk kesyon kidnaping nan. M vle gade sa avèk nou. Premye minis lan, li menm li anonse. La a, trè rapidman, premye minis ayisyen an, Joseph Jouthe, ki sa l di, m ap pataje avèk nou trè trè rapidman. Mèsi anpil. M ap pataje l. E, ok, gen yon moun ki di m kapsil. Se sa? E sa yo konn tire a. Bon, ou konnen m pa twò bon nan bagay yo. Ok. Sa premye minis lan. Premye minis lan non kon kon wi e banm trè banm verifye pòs premye minis lan li menm li fè li twite pou l di yo atake de